Emisyon 11 11 20 20 Byeneme dan le Senyè, frè m, sè m, zanmi m yo, mwen salye nou nan non Jezi. Se yon plezi pou nou antre lakay ou avèk repa espirityèl la. Nan ribrik la, jodi a nou pral pale ou de dezisteman volontè. Kisa dezisteman volontè lan ye? Nou kapab di l an kreyòl pou ou rapidman, se lòske yon moun. ap komèt yon enfraksyon, yon krim, yon deli ou yon kontravansyon, li deside pou kont li kite sa, pa fè l ankò, pa kontinye, se pa yon lòt moun k anpeche l oubyen yon lòt sikonstans. Se sa ki rele dezisteman volontè e nan kèk ka yo konn pale de repantir aktif. Se sa k fè nan kòd penal la nan atik 2 a, li di depi se yon tantativ ki te kòmanse e si se pa yon sikonstans ki endepandan de volonte otè a, li se yo konsidere l kòm krim. Men si otè a, moun k ap fè enfraksyon an, k ap fè krim nan oubyen k ap komèt deli a oubyen kontravansyon an, li kite sa pou kont li, li fin pran konsyans li kite sa, yo rele sa dezisteman volontè. Se sa k fè gen moun k ap fè zak yo konn panse ke Si yo vin konsyan sa y ap fè a pa bon, yo konn prefere pousuiv li e y ap bat pou yo kouvri prèv, y ap efase prèv. Epoutan, pito ke moun nan ou remèt tèt ou bay lapolis, se pa kenbe, arete, arete w, pito ke ou kite sa, ou voye moun nan ale, li mwens grav. Pafwa ou konn panse ke w ap tiye moun nan pou ke ou efase tout prèv, e poutan se nan pwoblèm ou mete kò w plis. Donk se menm jan an nou sot tande yon ka kote ke yo te kapab voye ou kapab ap fè yon bagay ou wè l pa bon ou deside kite sa lalwa p ap pini w donk lapolis kapab kenbe w yo arete w pou yo kapab ankete si w pa gen lòt zak ou fè oubyen si tèt ou pa si tèt ou dwat. E sa fè gen anpil moun ki panse lè arete yon moun yo mete l nan prizon, se pini yo pini. E pa pafwa se pwoteje yo pwoteje l. Lè yo mete w nan prizon, se kapab pou yo pwoteje w, pou yo kapab analize sitiyasyon w. Yo mete w an gadavi. Sa vle di ke Dezisneman volontè a se lè wap fè yon bagay ki mal, ou konsyan ke sa wap fè a pa bon, ou kite sa. E le pli souvan, olye ke w pousuiv a zak la e w al gade pou wè si w kapab efase tout prèv, tout moun ki te la, ou pa vle moun konnen, donk tout sa yo, Yo ap mete w nan pwoblèm plis. Pito w te kòmanse komèt yon enfraksyon, ou vin konsyan, ou kite sa, epi lè tribinal, menm lè w ta vin jije, yo vin detèmine se pa yon moun ki te anpeche w fè l, se ou ki te konsyan ke sa w ap fè a pa bon, kite l, enben, lalwa, li prevwa mwens pèn pou ou. Men lè w pouswiv li kanmenm, Malgre ou konn sa w ap fè a pa bon, ou ka mete kò w nan plis traka. Tit mesaj nou, Tè a pa t ka kenbe kò Jezi plis tan toujou. N ap li se nan Matye chapitre 28 vèsè premye e de, Apre le saba a lòb du premye jou de la semèn, Mari de Magdala e lòt Mari alè vwar le sepilkr.

Prensipal sakrifikatè yo, ki te konn li Ezayi, ke yo reprezan, ke yo konsidere kòm yon sòt levanjil, kòm le pwofèt mesyanik ki pale de, ki te pale de la veni de Jezi, 200 zan menm apre, ke avan ke l vini. Ebyen, l te gentan anonse tout sa yo. E liv Ezayi a te konn nan men sakrifikatè yo, men sa te konn fè yo avèg, piske yo pa vle wè Jezi a, yo avèg sou tout ekriti yo, sou tout pwofesi ki te fèt yo. Ebyen, menm jan Ezayi te prevwa l la, nan twazyèm jou, ebyen, pwofesi a te di l gen pou l resisite. E nou sonje ki sa ki te pase. Donk, yo te mete gad Farizyen yo, sakrifikatè yo te mete sòlda veye sepilk la. E, mè frèz e sè, e, tè a pa t ka kenbe kò Jezi pandan plis tan, paske se twa jou l te gen pou l fè. E nou sonje sa k te pase, menm sòlda, kèk sòlda ki te la, lè nou gade nan vèsè, vèsè, cha, e, chapit Matye 27, vèsè 52 rive nan 54,

et dire assurément cet homme etait le Fils de Dieu. Ebyen tonbo a pat kapab kenbe Jezi, tè a pat kapab kenbe Jezi pou plis tan, paske fòk li te resisite. Ebyen mè frè e sè, ou menm kap sèvi Bondye, se egzanp sa a Jezi te vin bay. Tout sa Jezi te fè se pou l te montre nou, li te prefigire nou menm ki jounen jodi a, si Jezi pa gen tan retounen, enben nou gen pou n resisite menm jan an. Donk gen de moun ki te an Kris, li te montre sa nan vèsè 53 a, vèsè 52, 53 nan Matye 27 la, gen kavo yo ki te ouvri, lòske vwal tanp lan te dechire, Jezi vin mouri, menm lèt li potko menm rive nan kavo

e yo te parèt a bokou lòt moun. Tèks la pa di kisa ki te pase yo. San dout, yo te resisite, yo te al jwenn fanmi yo. Donk, se yon fason pou nou di w, frè m, sè m, ou menm k ap koute mesaj sa a, enben, menm jan Jezi te mouri, l resisite, se konsa, ou menm tou, moun ki mouri an Kris yo. Se sa k fè, pa bay tèt ou pwoblèm. Pa bay tèt ou traka si ou genyen pwoblèm nan mond sa a, si ou ta konnen anpil difikilte. E menm lòske ou ta vin rive ou mouri, Jezi poko retounen. Donk, Jezi te gentan montre nou. Donk, nan jou a, enben, nou gen pou n resisite avèk yon kò gloriye. Paske, lè Jezi va retounen, enben, tè a pap ka kenbe nou. Paske, se Jezi menm k ap vin pran moun pa l yo. Donk, frè m, sè m, nou ankouraje w rete kay Bondye. Nou ankouraje w rete nan pye lakwa. Paske se se sèl esperans mond sa a, se sèl pi gwo esperans mond sa a. Se yon mond ki fini, se yon mond ki tèt anba. Ebyen, nou pa gen referans, nou pa gen repè san Senyè Jezikri. N ap envite w asepte Jezi, ou menm k ap koute ki poko resevwa Kris nan lavi w. Pa kite lanmò pran w, mò yo pa konn repanti. Ou menm ki kay Bondye, kenbe fèm dan lafwa. paske nou gen yon gwo Bondye. Menm lè li te deklare l mouri, eben menm kote a, kavo yo te ouvri, plizyè mò te resisite. M swete ke Bondye beni w, pase yon trè bòn jounen si w ap koute n nan maten, yon trè bòn sware si w ap koute n nan aprèmidi. Se te zanmi w sèvitè w Jephté Camilien Victor, predikatè de levanjil.